Kesyon map poze se ki kote bagay sa ap rive? Ant 10 dola oubyen pase yon nwit avèm sa w tap chwazi? M pito di dola a, ou gen dwa chaje vye maladi sou ou, m pito di dola a. Ti cheri, m renmen w wi. Ou pa ka bay tèt ou manje, ou vle gen fanm?
Pou yon entèlijans atifisyèl kreye videyo reyalis nan eta sa, Se enkwayab. Non, non, se enkwayab. Etan done ke gen anpil moun kap kreye ti bout video sa yo nan moman an pou poste sou Facebook, YouTube, TikTok pou fè kòb avèk yo, mwen fè video sa rapid rapid pou m ka montre nou kòman nou menm pou nou kreye yo osi. Si w te konn tande yap di ou sipoze gen kat de kredi pou mete sou sit VO3 pou gen aksè pou kreye ti bout video sa yo, pa enkyete w. Nan video sa mwen pral montre nou kòman pou nou kreye yo gratis ti cheri. Mwen pral montre nou kòman pou nou kreye pwòp prompti pa nou. Mwen pap vin la pou m di nou pran prompti sa al kole l sou entèlijans atifisyèl la pou nou kapab al jenere video. Sinon nap gen menm rezilta avèk mwen. Map montre nou 2 prompti m te gentan kreye, map kreye yonn avèk nou, mwen prale sou entèlijans atifisyèl la pou m kapab jenere yon ti bout video pou nou wè rezilta. Lèw fin gad video sa ou konn sa wap fè, Kreye ti bout videyo pa w la, mete l sou stati oubyen nenpòt platfòm nan, di zanmi yo se sou Teknobis TV a w te aprann fè l, pataje lyen videyo sa avèk yo pou yo ka vin aprann fè l osi. Premye bagay n ap fè se vini sou chatgpt a paske se la a maji a toujou kòmanse. N ap bezwen vin la pou nou kapab mande chatgpt pou l kreye prompt yo pou nou. N ap wè la, mwen vin la, mwen di ban mwen yon prompt pou Google la, VO3, yon Ayisyèn ki nan yon mache Ayiti k ap mande konbyen yon mango koute. Epi l vini anba la, li ban m prompt sa. An anglè. Msye, nou pa bezwen kraze kò nou ap vin la ekri anglè, ekri fransè, non. Dil sa nou bezwen an an kreyòl ba la tout ti detay yo epi li menm an lap jere nou bon prompti. Epil desann anba la li mande eskem bezwen yon vèsyon ki pi komik mwen di wi m bezwen yon vèsyon ki pi komik li vin la li banm prompti sa sam fè m sèlman prann la m kopyel mwen vini sou sit la la epi m kolel nap renmen prompti anlè a la men prompti an ok epi men rezilta.
Konbyen mango sa a? Mesye, bagay la parèt reyèl. Kounye a m vin la, mwen di ban mwen yon lòt pranp ki kote yon gason ayisyen ap di yon fi li renmen l, epi fi a ap reponn, Ou pa ka bay tèt ou manje e ou vle gen fanm, epi l tchipe. Li vini anba la, li ban mwen pranp si a, men pranp si a, mwen wè l ban m pati sa a ann anglè. Sa m fè, m vin anba la a, mwen di, nan plas sa a li te mete an anglè a, mete ti cheri mwen renmen ou wi. Li vini anba la a, li retire li, epi li mete ti cheri mwen renmen ou an. Nou kapab modifye prompt yo. Si nou wè gen yon bagay li di nan prompt lan nou pa renmen l, nou gen dwa mande pou l retire l, pou l mete yon lòt nan plas li. Se sa m te fè la. Kounye a m desann anba la ankò, mwen di retire epil chipe a. M pat bezwen pou l mete tchipi a ladan li. Epi l sa l fè li menm li retire l. N ap wè la pnopti an byen modifye. Epi sa m fè, mwen sèlman vin la a, mwen kopye l, m ale sou entèlijans atifisyèl la. Lè m rive la a, m sèlman kole l, epi li ban m rezilta. Kounye a, mwen pral kreye yon pnopti avèk nou kounye a la a pou n tou kreye yon videyo pou nou wè kòman rezilta ap ye. Ann ale. Mwen te gentan gen sa m pral mande l yo sou Whatsapp la la. Mwen te gentan ekri yo la a. M ap kopye l. Mwen prale sou chatgpt a map kole li. Nou menm nap bezwen vin la pou nou ekri sa nou bezwen yo. Mwen m te gentan ekri l sak fè mwen kopye l pou m vin kole l la. Sam fè la? Mwen di ban mwen yon prompt si yon bèl fanm ayisyèn ak yon mikwo nan men l ki poze yon lòt bèl fanm ki apiye bò yon bèl machin kesyon ki kote li aprann fè kòb sou entènèt la. Epi li reponn avèk yon souri sou Teknobiztv e map pwofite salye

N ap wè la, li mete sa yo an anglè. Kesyon an avèk tout repons lan, li mete yo an anglè. Sa m ap fè, m ap mande pou l mete yo an kreyòl. M vin la, mwen di, mete kesyon an ak tout repons lan an kreyòl jan mwen te ba ou l la. Pale avèk chat la la, mesye, pou l tande nou. N ap wè la. Kounye a li mete l an kreyòl. Ki kote ou aprann nan fè kòb sou entènèt la? Pandan ke anlè a la li te mete l an anglè. Mesye, depi nou pale avèk chat la la, l ap tande nou, l ap obeyi nou, l ap fè tout sa nou mande l yo. Li mete ni kesyon an, ni repons lan an kreyòl. Kounye a la m gen yon bon plan mesye. Sa m ap fè, m ap vini, m ap kopye l. Mesye, sa m ap ba nou yo la, prete anpil atansyon. Pran yo, ok, pran yo. Kounye a la mwen prale sou entèlijans atifisyèl la. N ap vini la. Map kite lyen an nan premye kòmantè a pou nou, nap klike epi lap voye nou pou nou vin tonbe la a. Lè nou rive la a, yap mande pou nou antre avèk kont Google nou. Antre avèk kont Google nou, nap genyen 20 kredi la. 20 kredi sa a wap kapab fè 2 videyo avèk li. Sam rekòmande, mwen rekòmande si tout fwa ou wè li enteresew, ou kapab pran yon plan, Vini sou sit sa ki se VO 3 sa mwen rekòmande pou nou vin sou li pito pou nou pran plan. M pa rekòmande nou pran plan sou sa la. M panse sa se yon fason pou moun ki pa gen kat de kredi pou yo kapab kreye kèk ti videyo la. Ou menm si w pap pran plan ou si pa gen pwoblèm, sa w kapab fè se kreye plizyè imèl. antre avèk yon imèl, fè 2 videyo, kreye yon lòt imèl, antre avèk li, fè 2 videyo ankò, konsa, fè videyo, fè videyo avèk plizyè imèl. Si ou vle fè 100 videyo, kreye 50 imèl sa w tande ya, tout bagay ok. Kounye a la nou fin antre avèk kont Google nou, n ap vini nan opsyon sa la, n ap klike la, ok, n ap vini nan opsyon sa la, N ap seleksyone bazik la. Epi n ap vini la pou nou kole prompt ya. Vin la. M kole l. N ap desann anba la. N ap wè 10 kredi. M klike la. L ap fè yon verifikasyon la. Ok. Lap pran yon ti tan. Lap pran yon ti pasyans pou nou tann li. E pi men rezilta. Nou pral gade koman sa ye. An wè. Eske video a soti byen. Ki kote ou aprann fè kòb sou entènèt la? Sou Teknobis TV. E map pwofite salye DJ Chilèt Antoine.
Non mesye m renmen sa. M renmen sa. E DJ al di a ki pa fin ok. Se DG. De je chile Antoine Men nap wè la misye gen bagay. Ki kote ou aprann fè kòb sou entènèt la? Sou Teknobis TV. Map pwofite salye DJ Chile Antoine. Ki kote ou aprann fè kòb sou entènèt la? Sou Teknobis TV. Map pwofite salye Mister Chile Antoine. Dim nan kòmantè kisa n panse mesye dim nan kòmantè kisa n panse de bagay sa dim kisa n panse paske mwen renmen le sye mwen renmen teknoloji a. M renmen teknoloji a, e se yonn nan rezon ki fè m toujou ap pote jan de videyo sa yo sou chèn sa pou nou. M renmen teknoloji a mesye. M ap kontinye travay pou m pote bon jan videyo sa pou nou, k ap ede nou, nou menm nou kab kreye yo pou nou fè kòb avèk yo. Yon ti remak, lè nou fin telechaje videyo yo n ap wè yo monte avèk logo sit la. Sa n ap bezwen fè, ale sou TikTok la, mete yon lòt logo sou li oubyen mete emoji, mete yon lòt imaj sou li pou nou kapab bare logo a. Se vrèman senp. Jan m te di a, nou gen dwa kreye plizyè imèl pou nou antre sou sit la pou nou kreye ti bout videyo sa yo, oubyen nou gen dwa ale sou sit VO3 a pou nou pran yon plan pou nou kapab gen aksè pou nou kreye anpil videyo san nou pa nan kreye plizyè imèl. Sa pral depan de ou. Ok. Pa bliye, sèl fason ou kapab sipòte kontni sa, se lè ou like li, ou pataje l avèk zanmi w, ou kite yon kòmantè. Sa ap ankouraje m anpil anpil pou m kontinye pote jan de videyo sa yo pou nou sou chèn sa. Se te zanmi pa w, Shirley Antoine an, swiv mwen sou Instagram an, Shirley Antoine. Randevou a kase pou yon lòt super video sou chèn pa w la ki se Technobiz TV a. Au revoir, à la prochaine. Ki kote ou aprann fè kòb sou entènèt la? Sou Technobiz TV. Ki kote ou aprann fè kòb sou entènèt la? Sou Technobiz TV. E map pwofite salye Mister Shirley Antoine.